Men dwat mwen yo, men dwat mwen yo, foute sou la piti. Ey, ou menm, m ba w zam. Wi, bòs la. M ba w zam, m pa janm ba paya zam. Ou wè mwen menm, m te menm depi m. Yes, bòs la.
Ou wè mwen menm, zam mwen k lik manje m, lik moto m, lik tout bagay mwen. Nou pa epi nan move. Avantyè, nèg yo, nèg yo, Avantye lè w wè m te nèg yo te ban m ban m te pran ban m te ba nèg yo do se paske w pat gen zam alamen men mwen mwen konnen m pa pè se jodi a n ap antre nan baz nèg yo. Pa gen pwoblèm bòs la. An avan.
E pou sa nou te ret li ye.
Kounye a l ap mache pran yo. Yon pa yon. Nenpòt sa nou jwenn sou wout nou an. Zam. Tèt nou an l ye wi. On fwa l ye wi.

Eske w pap di yon mo pou n pou m konn tout sa w di nan pawòl ou Senyè. Pa gen sa ke ou pa ka fè. Ou kraze miray pou nou. Ou kase kòd ki mare. Senyè, o non de Jezi. O! A nou tete. Mare. O! O! O!

Tonnè kraze m! Sak pase la? Ou pa ou pa wè sak pase? Si w pa wè sak pase m mande w? Menm pa konprann sak fèt la. Kouman w pa konprann sak fèt la?
Fò m konn sa. Gade kaka Olowoum gran papa. Olowoum gran papa di sete sole. Olowoum sete are. Olowoum di sete sole. Banm fout moun ki la a. M te kite sou kont ou. Men kounya m pa wè. Ebyen gade pou wè sak pase non paske.
Monchè fò m ta wè sak pase wi. Fò m ta wè sak pase. Eh Vin vin vin vin vini vini Vin wè sak pase vin wè sak pase Vin wè sak pase Meni meni meni wè Wè Wè kòman lale Wè kòman lale Tonnè krazem Map moutre w mwen menm a deba kote Pozo M pral moutre w mèvèy Pozo M pral moutre w mèvèy Pozo Pozo Kibesa Bal fout moun trou nève. Tande isit la nèg ale. Ki bèse nan boudaw? Ewa isit la nèg ale frèm. Map konnen ande nan bawon si. Bawon se mwen kòmande. Baba e baba e. Baba e baba o. Nèg yo bare mou.

Ou ap reponn apre tout sa m di w.
Paske, lè ou kontre nan lari a, tout sa ou fè, pou yon vizit. Nèg pa ka ba w bal, levanjil pa ka fè w pè. Ou tande? Gason m!

Ban m sa. Wè la? Dapre sa m pral fè la pou ou, leve pou n al. Poze w. Poze w. Wè la? Sa rele min. Wè sa rele, wè min. Wè sa min. Hum! Sa rele frè m. Sa ak tout moun sa sa pou fè tout bagay w. Lari a se ou. Tout kote w rive se ou menm. Tande zanmi pa m. M ap ka pran fanm tou papa?
W ap ka pran fanm, w ap ka pran tout levanjil la ap vini, w ap fout kraze levanjil andedan bawon an e mwen k di sa. Eske si yo tire m avè li m ap pran papa?

Malfektè a panse m avèy, poutan mwen m avèy, lèfini m gen gwoup bandi m gwoup gang mwen. Ou wè la a, pa gen lechwa. M ap travay ak malfektè e m gen gwoup gang mwen, m ap fè kòb mwen apa. Men m pa vle pou misye konnen si m nan bandi. E, fò y konnen. Men lè pou y konnen an m ap gentan trayi l. E pi yo fwa l ye yo plèk plèk. Mesye, w wè sa m di nou la a? W wè la a pa gen lechwa. Kòman sa?
Pa gen lechwa la a. W wè jounen jodi a m pa y pale avè nou. Baz mwen an, se chen michan y ye. W wè, se trayi la a mouri la a. Pa gen lechwa. Mwen menm depi apati de jodi a m vle fè nou konn sa. M se bòs nou. Pa gen nèg ki pral di kòmsi dirèk pral trayi la. On nèg wap trayi li pou 1, wap mouri pou 2. Ou wè sou sa a, avèk sa m pa gen manman, m pa gen papa. M pa gen ni frè ni sè. Ou wè sa m di w la? M pa gen ni frè ni sè. Ou trayi pou 1, wap mouri pou 2. Nou menm m poko met manch nan men nou, men nou mèt poze.

Nèg fèk anba kòd, sot pase lakay la met chemiz sa sou mwen. Bon. Se sèviktè Bondye m pa ka pè, m pa ka pè. M pa t vle soti lari men m pase m chanje chemiz sa sou mwen, m ret ak menm rad mwen pou m pran lari paske pitit Bondye pa ka pèdi batay. Gad kouman malfèktè yo fè m pase bann, yon bann tan nan forè a. Yo marem nan mouda brab yo met met bann chandèl dife atye men bondye m konnen ou konn fè mirak e fò mwen rankontre ak nèg sa yo e m konnen pou pisans ki nan mwen an pi fò pase pisans pa yo a e m gen frape yo atè e m konnen m konnen pawòl ou pawòl ou pa konn mache an ven alelouya.

Anmwey nèg yo fèm repiye jodia mpap repiye jodia mpap repiye pou nèg mte diw nenpòt nèg m jwenn jodia map fizye l deja palo deja konnen la nou genbe ti piti sa la jodia nap tou fwi yon fra nap tou fwi yon fra alèz avèl man poze misye kesyon mpoko alèz avèl mpa alèz ak nèg konsa mpa konn misye ni an fèt ni an penti. Pale avèm non.
Frè m. Kouman ou fè rive la papa? Oh. Frè a preske foure nou tout li ye. Konprann? Foure kisa? Frè a foure preske foure nou tout li ye. Preske foure nou tout? Wi. Sa fè preske? Paske wap travay di pou iti pou vin posede demen ti neve ba wè? Wi. Kèt. Mwen pa kaka fè la map gaye kaka.

Mte ansanm avè bòs mwen nan forè a bòs mwen vire kitem la di moto anlè a la mpa wè kout misye fè ou konprann. Mpa konprann misye mesye. Bòs mwen pala misye bòs mwen. Mesye sa bay presyon oh.

Ou met kase sa w di wap kase? Wi map kase. Pa bezwen pè, pa bezwen pè.
Ey kanpe la, si w bezwen koute tout rès istwa sa, abone ak chèn nan kounya epi pou w ka jwenn tout rès epizòd yo, nap toujou travay. Tchawtchaw.